Ou pa konn kijan pou fil tax ou? Ou pa bezwen konn kijan pou fil tax ou. Wap vini dan The Nice Tax epi yap fèl pou ou e yap eksplike ou li. Bonsoir tout moun kòman nou ye mwen kontan avèk nou yon lòt fwa ankò sou plato jere tax ou pou ou menm kap gade show a pou la premyè fwa non mwen se Christine mwen se host jere tax ou jere tax ou se on show ke nou fè kote ke nou pote educa nou pote enfòmasyon pou nou kapab edike e enfòme kominote a de tout sa ki gen rapò avèk taks, ke se pou taks biznis, ke se pou taks endividyèl, nou ap pote enfòmasyon pou ou. Pou ou menm ki toujou ap gade show a chak 2 madi, ok, chak 2 madi a 6 zè, Jodi a, m vle prezante nou anvan mwen kòmanse pale de kèlkeswa sa l ye jodi a m vrèman vini pou mwen kapab di nou eskize paske madi dènye an de madi mwen pa t ka la donk m vrèman vin di nou eskize ankò ok donk thank you mèsi pou sipò w yo mèsi paske nou toujou ap gade show a nou toujou ap share an atandan pataje show a peze bouton share lan pou ke nou kapab arive jwenn le plis de moun posib pou ke enfòmasyon an pou ke sa nap pataje a umm sa nou ap diskite ansanm nan pil tout kesyon ke nou pral poze yo ou pa janm konnen ki moun ke ou genyen ki nan antouraj ou ki nan fid ou ki kapab byen bezwen enfòmasyon sa donk hey Pa ezite pataje show a siteplè pataje peze bouton share lan pataje show a Jodi a nou ap pale de yon sijè ki vrèman enteresan ok jodi a na pral pale de ki m ta ap di ki ki step by step ok pou nou kapab peye le plis de le mwens mezanmi le plis non non non non non le mwens de taks ke posible. Ok Jodi a se de sijè sa nap pale Jodi a nap pale Jodi a se on sijè ki plis vize pou Business owner M kapab di business owner Self employed yo tou Ok Jodi a show sa majorite se pou nou Ok Donk Avan nou kòmanse, ankò yon fwa map salye de twa moun, alo Jean Max, Jean Max thank you, Jean Max, Jean Max toujou prezan, si Jean Max pa prezan franchman gen yon bagay, genlè se oubyen li li gon reyinyon ki vrèman ke li pa ka prezan, li pa ka la, but thank you Jean Max, Jean Max Rigaud thank you pou sipò lan, tout moun ki toujou la, gen de fwa gen de moun ke mwen pa wè yo, Paske gen de lè yo konn pa monte, Facebook gendwa pa kite m wè non moun ki ap gade show a, epi se si m pa fè show a epi mwen jwenn yon text ki di m Christine epa nou pa wè w epa w pat fè epa w pa fè show a hier and I'm like oh my God so guys thank you Mèsi, mèsi a nou tout ki toujou ap sipòte Jere Taks Ou. Enpak Jere Taks Ou genyen nan kominote a jodi a se gras a ou menm, ou menm ki toujou ap gade, ou menm ki toujou prezan, ou menm ki toujou ap pataje, ou menm ki toujou ap share, se gras a ou menm ki fè ke Jere Taks Ou genyen enpak sa ke li genyen jodi a nan kominote a. Ok. Donk, n ap kòmanse avèk sijè nou jodi a. Jan m di an, jodi a nou pral pale de ki step by step ke nou menm, business owner, self employed, ke ou kapab itilize pou mete an plas pou set up tèt ou de fason aske pou kapab peye le mwens de taks ke posib. Ok? Lè nou ap pale de peye mwens taks, nou pa pale nan pa peye taks ditou. Se pa de sa n ap pale. N ap pale de planifye taks nou, taks planifikasyon, ok, de fason aske pou nou, lè nou pral rive pou nou prepare taks nou, pou ke nou pa ka, pou ke nou pa gen yon huge bill, pou ke nou kapab peye le mwens ke posib, pou ke nou pa peye anpil taks. An nou di l konsa. Pou nou pa peye anpil taks. Paske nou konnen, majorite M kapab di, m pa vle egzajere, 97 pou san biznis onè, moun ki gen biznis, mostly se nou menm k ap peye taks. Paske nou pa peye taks pandan ane a. Ok. Bon, of course, depandamman de ki antite biznis lan ye. Donk, Se jan nou pral planifye pandan ane a, ki jan nou pral set up tèt nou, se sa a kounye a ki pral fè ke nou peye mwens taks. Ok. Premye bagay la, n ap kòmanse pa kreye biznis la. Sa se premye bagay wè. M konnen ke sa se tankou se yon ABC ke nou pral fè but it's ok. Nou pral antre nan ABC pou biznis nou, pou taks biznis nou. M pa pral rantre nan detaye chak pwen yo paske gen anpil nan pwen yo ke nou fè, mwen pran le swen ke nou fè tout, nou fè tout cho sou yo deja kote ke nou prezante ki jan pou kreye yon, ki jan pou kreye yon biznis, apre sa, ki jan pou kreye yon IAAN, kijan pou w request yon IAAN, nou konnen ke IAAN nan kisa l ye deja, se tax ID biznis lan, ok, donk nou fè sa yo deja, so nou pral bay step by step yo, epi kounya pou nou kapab rantre nan pati ke nou konn nou pou nou menm ki pi enpòtan yo, ok, donk premye etap la jan nou di an se kreye yon biznis. Kreye yon biznis, m kapab di mostly kreye yon LLC, paske se kòmanse n ap kòmanse. Kreye yon limited liability, ok, kreye yon LLC, se si se ou menm sèlman ki owner a, that's fine, si ou genyen yon partner ou gen jan konnen ke se yon partnership ke li pral ye, ok. Kreye yon LLC. Lè w fin kreye LLC an, ki se, lè m di kreye LLC an, mwen pale de anrejistreman. Mwen vle di, anrejistre non biznis lan ke ou vle genyen an, anrejistre li nan state kote ke ou ye a. Kòm nou menm baz nou se an Florida ke nou ye, baz prensipal nou, se Florida ke li ye, donk si ou Florida, ou prale nan e Sunbiz ok divizyon Division of Corporation ok pou State Florieda ou pral anrejistre non biznis sa ke ou vle genyen an lap pran on tan lap pran gen State lan bay State lan gen yon time frame m kwè ant 7 a 14 jou pou ke ou kapab anrejistre pou ke yo ba ou apwouval pou non biznis lan right lè ou fin genyen sa Non biznis ou anrejistre. Next step la, ou pran EIN nan. Ou pran tax ID biznis lan. Anpil fwa, gen moun, mwen wè sa ase souvan, ki kreye, ki request EIN nan avan and apre kounye an pou y al kreye non an, pou y al anrejistre non an. Anpil moun fè li konsa. Men ou ta sipoze fè li the other way around, kote ke ou kreye, ou anrejistre non an anvan, paske ou pa konnen si non an ap available pou ou. Pa egzanp, isi an nan state Florid, state Florida di ou ke si non an pa, si non an Si gen yon konpani ki pran non an deja, ou p ap ka itilize menm, menm, menm non sa a. Ok? Donk, sa vin fè ke, nòmalman, ou sipoze anrejistre non an anvan, lè ou fin gen ok, ou fin gen, ou fin genyen apwouval pou non an, then kounye an, ou al pran taks ID an sou non biznis sa a ke ou vle kreye a. Donk, dezyèm etap, ou request EIN kote IRS. Ok? Dezyèm etap. Nou tout deja, nou fè plizyè, nou fè plizyè show deja kijan pou kreye yon EIN avèk kijan pou request yon EIN avèk IRS. Ok? Ou monte sou website lan, www.irs.gov epi ou fè apply for a EIN ok i non EIN EIN ok ki se employer identification number nou fè sa so premye etap nou nou kreye non nou nou non premye etap nou nou anrejistre non nou so nou gen non nou deja nou chwazi non nou Kounya nou fin anrejistre non an, nou pran EIN. Ok? Lè w fin fè sa, dezyèm etap crucial pou w fè, lè w fin gen EIN nan, paske san EIN nan, ou p ap kapab, ou p ap kapab al fè twazyèm etap la ki se ouvri on bank account sou non biznis lan. Yonn nan premye bagay nou ta sipoze fè antanke nou tout ki genyen biznis, ou menm spesyalman avèk ou ou menm menm ke m ap pale, spesyalman ou menm ki fèk ki gen ide pou ouvri biznis ou an, premye bagay, pati, etap ki krisyal nan kreye biznis la se ouvè kont an bank biznis la. Anpil fwa, we don't do that. Anpil fwa, nou pa fè sa. Nou mete tout bagay ansanm. Sa vle di ou gen kont an bank ou, se sou kont an bank ou ki gen zèl pou biznis la resevwa kòb, se sou kont an bank ou ou peye, sa vle di nan Se di tout, tout bagay melanje. Ni kòb pa ou, ni kòb matant ap voye pou ou, ni kòb biznis lan ap fè, ni kòb travay ou ou menm y ap peye w pou li an, tout kòb melanje, tout bagay melanje, depans melanje. Se nan menm kont sa ou peye kay, se nan menm kont sa ou peye, tout bagay melanje. Ok? Donk, sa. Sa se depart pou on dezastre. Mwen dil, mwen dil clair, se on depart pou on dezastre. Lèm di dezastre, sa pa vle di ke ou pral fè on fayit. Lèm di dezastre, map pale ke, map pale de òganizasyon. Paske ou pap konnen, ou pap janm konnen ki sa biznis lan ap regle, ki sa biznis lan ap fè. Donk premye bagay, I mean twazyèm bagay ke ou sipoze fè se kreye on account pou biznis la, kreye on bank account. Rantre nan nenpòt ki bank de preferans ou, nou pap site non bank isi a, nou pap fè piblisite, men ou ap rantre nan nenpòt ki bank de preferans ou, ok, ou ale avèk, paske kisa yo pral mande ou, yo pral mande ou yon ID, Epi yo pral mande w tax ID biznis lan ki se EIN biznis lan ke ou kreye a, ke ou sot pran avèk IRS lan. W ap antre nan bank de pre, bank ke ou vle a, epi ou di ou vin kreye on biznis account. Wè, sensèman, menm si nou pa kapab, menm si nou pa ta vle genyen pou le moman nou vle kòmanse avèk on sèl account, Ok menm si nou poko genyen savings account checking account expense account it's ok just komanse avèk yonn epi sou kont sa make sure ke ou nap viv nan yon air nap viv nan yon era kote ke tout moun se zèl yo voye zèl yo yo peyew pa zèl ou peye ou peye vendeurs ou ou peye moun ke ou ayè ki pou fè deseri de bagay pou ou ou peye yo tou se pa transfè zèl donk make sure ke ou ale nan yon bank ki kapab pèmèt ou genyen on zèl either avèk nimewo telefòn ou oubyen si ou vle fè sa ankò mieux ankò pi Kankou si w vle pi byen klas, klase chak bagay apa, ou genyen si ou kapab pran yon nimewo, si w gen tan gen yon nimewo pou biznis lan pou kont li, se sou li nimewo sa ou gen zèl lan, oubyen si se yon email ke w ap kreye paske zèl ba w opsyon sa ou kapab fè either nimewo telefòn oubyen email, ou gen dwa gen tan kreye email konpani an, konp biznis lan ke ou genyen an and then ou set up zèl li so zèl sa se pou biznis lan. de fason aske dè le depà ou separe tout bagay, anyen pa melanje. Ok? Ann gade pou n wè si nou genyen kesyon avan n kontinye. Alo Nixon, kòman w ye? Kòman w ye Nixon? Hi Michelle how are you thank you dil mwen dil hi tou I say hi as well Alo Vedette koman w ye Vedette my dear friend ou wè sak rele Vedette se egzanp sa ki rele you can find ou ka jwenn fanmi a travè social media

M di nou dè semèn semèn dènyè mesaj yo vrèman vle di anpil anpil anpil pou m pou m pou mwen ok donk nou di pou n tounen sou sijè a nou di premye bagay se anrejistre non biznis lan dezyèm bagay request EIN pou biznis lan epi twazyèm etap pou mwen menm ke mwen twouve ke ki trè enpòtan se kreye kont an bank pou biznis lan. Ok? Trè enpòtan. Donk, nou vin genyen 3, nou fin genyen 3 pati ki, 3 etap sa yo ki enpòtan. Ki katriyèm bagay ke nou panse ke nou ta sipoze fè? Antanke biznis, antanke moun ki vle, nou pa prale nan biznis lan li menm, n ap pale pou nou prepare pou nou kapab peye le mwens de taks ke posib. Nòmalman, katriyèm sa nou ta sipoze fè, se kòmanse track tout kòb ki rantre e kòmanse track tout kòb k ap depanse. Paske, Kòb kap depanse, kòb ki rantre a, li enpòtan, of course, ou bezwen konnen konbyen kòb biznis la fè paske ou bezwen konnen a la pandan pandan peryòd de tan an ke wap fonksyone yo, konbyen kòb ke ou mete deyò pou ke biznis lan kapab run. Eske an reyalite ou pap run a defisit toutan? Ok. Eske, paske ou gen dwa vini lèn kalkile Si ou pa konnen konbyen de konb nan ki sa wap depanse kob konbyen kob ke wap depanse nan tout sa wap fè yo ki jan ou pral fè pou pran mwen m poko menm ap antre nan taks la ki jan ou pral fè pou pran de desizyon pou biznis lan ki jan ou pral fè pou konnen eske ou pare kèt eske si kounye an an di ke ou gen yon biznis I don't know. Fotografi. Kilè ou pral konnen ke kè fòm ta pran on lòt moun mete avèm? Eske se paske ou tèlman bouk? Eske se paske ou tèlman gen kliyan ki ap relew epi kounye an ou wè ke kounye an ou pa kapab Ou pa kapab delivre tout moun, kounye ou di tèt ou, kèt, fò mwen hire on moun, ou byen ou pral, èske se tann wap tann sa rive, e lè sa ou pral di tèt ou, kèt, fòk mwen hire on moun, ou byen ke ou wap kalkile, ou pral kòmanse gade ki kantite depans wap fè, ou pral kòmanse gade ki jan biznis lan, konbyen kòb biznis lan bezwen pou li run, smoothly, ou byen jan nou te ka di, Konbyen kòb biznis lan ap fè pou ke biznis lan break even, kote ke biznis lan rive, men konbyen kòb biznis lan bezwen pou li run, kote ke lè ou fè kantite, depi ou fè kantite kòb sa, ou konnen ke tout bill ane biznis lan peye, tout rent li peye, tout utility bills biznis lan peye, si w gen yon moun, si w gen anplwaye kap travay avè w tout bagay peye, ok. Tout dèt ou genyen si ou te pran loan ou byen si ou ta achte bagay a kredi ou gentan ou peye tout afè ou donk kounya jodi a avèk kantite kòb sa ou konnen ke ou break even sa vle di ok so depi m fè montan sa map jis bay yon chif ann di ke montan se biznis lan bezwen fè 50 mil dola pou ke li peye tout bill li Ki vle di, si biznis lan genyen yon kote li lwe, l ap peye kou ote a. Si biznis lan genyen bil pou l peye, li peye bil li. Jan m di an, li gen loan, li gen anplwaye, li gen tout bagay pou l fè. Donk, a 50 mil dola, de janvye a desanm, de premye janvye a 31 desanm, 50 mil dola peye tout bil biznis lan. Kounye a, èske ou konn chif sa a? pou konnen ke ok toutotan ke ou poko fè kòb sa a yo fòk ou ou gon ou gon travay pou wap fè ou gon kalkil pou wap fè ou gon refleksyon pou wap fè paske biznis lan poko ka sustain tèt li se pa sèlman pou taks la sèlman yes pou taks la tou li enpòtan tou men san ke nou pa rann nou kont taks planing nan li pa sèlman rantre nan fè tax ou sèlman mwen menm se konsa mwen toujou esplike li se konsa mwen toujou fè tout moun wè li poum montre w antan ke on moun ki nan biznis ou paka pa gen kontwòl sa yo de biznis ou ok so lè kounye an ou fin lè kounye an ou rive la kote ke ou pral kòmanse konnen ok lèm rive a 50 mil dola mwen kapab kouvri tout bil mwen Kounya konbyen kòb kounya mwen kapab bezwen kounya pou mwen hire on moun poul edem? Ou byen eske kounya pandan ou poko fè ou poko ka fè 50 mil dola wap bouk wi ou bouk chak weekend Ou bouk chak semèn, ou pa gen tan, e gen de lè ou pa ka reponn ak tout moun paske hey, you are only one photographer, ok? E malgre ou bouk konsa, ou still, w ap gade ou wè kèk men, ou toujou ap fini rès ane a ou pa en kòb. Ou toujou ap fini rès ane a ou pa konn kijan pou kouvri. Jan nou renmen di lakay nou, w ap dekouvri Sen Pyè pou kouvri Sen Pòl. And yonn nan kesyon ke ou toujou ap poze tèt ou, ke m toujou jwenn, but Christine I don't understand, but m busy, mwen busy anpil Christine, m komsi kòb la fèt but m pa ka konprann, m pa wè kote kòb la pase. Sa mwen toujou wè lè mwen jwenn kesyon sa a yo, genyen premye sa ke mwen toujou wè majorite fwa, ke m an komen. M kapab di, preske 90 pousan, se paske m pa renmen egzajere lè, kòm si m pa renmen ale a 100 pousan nan lè, nan bagay yo wi, men m ta preske di a 100 pousan wi, men an n di l 90. Ban m bay 10 pousan, jan m renmen di an, an nou bay 10, ban m bay 10 pousan benefis di dout la. Ok? Ou gen kat, m konn gen 90 pousan, premye sa mwen toujou wè ki an komen avèk yo tout, se pa genyen on separasyon ant depans pa yo avèk depans biznis lan. Sa vle di, tout kòb tonbe sou on sèl akawnt. Tout bagay tonbe sou on sèl akawnt. E gen de lè se pa kòb, se pa biznis lan ki pa gen on kont an bank pou li menm. Biznis lan konn gen on kont an bank men, Pou yon rezon ou pou yon lòt ke mwen pa konnen, yo pa itilize kont an bank biznis la. A, ma chè, m resevwa tout kòb yo, tout moun ki peye m, paske se zèl sa a ke mwen genyen, tout moun ki peye m, li vini sou kon, sou kont, sou kont, sou kont pa m. Epi apre sa, si m gen pou m peye moun, mwen peye moun yo, bagay sa yo. Ok, then, poukisa ou gen kont an bank biznis la? Si se konsa l ye, kijan w fè konnen, poukisa, si kounye an ou pa yon moun ki gen lòt, ki gen lòt resous, ou pa gen lòt anyen, then, gen yon sèl kont. Ou pa oblije, poukisa, poukisa eske biznis lan pa peye, biznis lan pa genyen, bil dlo. Ki kote chak mwa bill dlo ap soti se nan account se nan account business lan. Li pa sipoze konsa. Ou sipoze kapab peye tèt ou, ou sipoze bay tèt ou on salaire kote ke ou menm ou peye tout bill paw. Se pa business lan ki sipoze ap handle pati sa yo pou ou. Se ou k pou fèl. Ok Donk se tout se tout se tout se tout sa yo ke majorite fwa anpil fwa lè ke m jwenn kesyon sa a se premye bagay ki genyen genyen on sèl kont an bank kote ke tout kòb yo fè on sèl donk ou pa ka konnen kisa biznis lan ap fè vrèman ou p ap janm kapab wè l konsa. Ok? Dezyèm bagay ke mwen, dezyèm sa mwen toujou remake ankò, se ke pa janm genyen on track of expenses. Sa m vle di pa la, mwen pa wè ankenn moun kap gade, kap kontwole konbyen kòb ki depanse pou biznis lan. Sa vle di, biznis lan genyen pou l peye lwaye, biznis lan gen pou l peye dlo, biznis lan gen pou l peye entènèt, biznis lan genyen sòfwè li itilize yo, pa egzanp ou gen dwa gen, I don't know, ok, ban m pran egzanp sou mwen menm, ok, ban m pran egzanp sou ofis pa m nan, ofis pa mwen, mwen genyen

Marketing, ok, so tout sa yo se kou pou ke mwen opere, ok, do, tout sa yo li rantre. Do, m genyen bil sa yo pou ke mwen menm mwen peye. Sa se kou biznis lan. Kounye an ou genyen administrativ yo, kote ke fok mwen peye tet mwen, fok mwen peye asistant mwen an, fok mwen M gen mwen menm, mwen gen asis, mwen gen yon asistan, fòk mwen peye yo. Donk, fò m peye taks yo. Ok, taks pou nou prelve yo, fòk mwen peye yo. So, sa yo ankò se de, se de kou yo ye. Donk, si ke mwen pa fè kalkil sa yo pou mwen konnen, ok, pou ofis la fonksyone, san konte, nou pa pale de, kou, nou pa pale de kou, de kou iregilye yo, sa yo se kou ki regilye, sa yo se, sa yo se pri, sa yo se bil ki genyen chak mwa. Bil sa yo ou konnen, vle pa vle, yo pap kanpe. Ou mèt te fè, ofis la mèt te ouvri, mwen fè 3 mwa, m pa file yon grenn taks, bil sa yo pap kanpe, fò m peye yo kout ke kout. Ok? Donk, ou konnen ke pou pa mwa, ofis la koute m tan kòb pou ofis lan fonksyone. Right? Donk, ou menm, anpil fwa, nou pa fè, mwen gen anpil kliyan, m kapab di sa, mwen gen anpil kliyan ki gen biznis, lè mwen ap, lè nou ap rantre nan detay sa yo, They have no idea timoun. Yo vrèman pa gen okin ide de konbyen konbyen kòb yo bezwen pou yo fè sa yap fè a. Paske on lòt bagay ankò ki trè enpòtan ke anpil fwa nou pa rann nou kont, anpil fwa nou price tèt nou wrong. Lè m di nou price tèt nou wrong sa vle di pri nou chaje pou sèvis n ap bay la si nou nan on sèvis biznis mwen pran egzanp sèvis paske an n di ke mwen menm mwen ap vann on sèvis ok m p ap vann on pwodui m pa gen okenn pwodui m ap vann m p ap vann rad m p ap vann cheve m p ap vann you know m p ap vann on pwodui m ap vann on sèvis donk anpil fwa lè nou pa fè kou lè nou pa kalkile konbyen kòb pou nou fè sa nap fè a konbyen kòb li koute nou anpil fwa nou price tèt nou wrong nou mande nou pa mande pri ke nou sipoze nou pa chaje pri nou sipoze chaje sometime nou chaje twò ba sometime nou chaje twò wo paske ou pa fè ankenn kalkil pou konnen ke Pou vann sèvis sa, sèvis sa pa mwa li koute w tan kòb. P ofis la pou ofis lan travay ofis la koute w just pou m bay on chif 5000 dola chak mwa pou ofis la koute w between peye bill peye tout lwaye peye bill peye anplwaye peye tout pou ofis la fonksyone pou w travay ofis ou an koute w 5 mil dola chak mwa. Donk si pou l koute w 5 mil dola chak mwa, il fòk ou kapab kalkile konbyen kòb pou vann pwodui w lan, konbyen kòb pou vann sèvis ou an e konbyen sèvis ou bezwen vann a konbyen ou pral chaje l pou ke kounye an ou kapab fè 5 mil dola pou kapab vann ofis la. Ok, donk se nan sans sa a mwen di ke gen de lè mwen di ke anpil fwa, lè nou pa fè kalkil sa yo pou nou konnen men konbyen kòb nou bezwen, anpil fwa nou chaje, nou frè nou, frè ke nou chaje yo, pri ke nou mete sou sèvis ke n ap bay lan, anpil fwa nou mal mete pri a. Ok. Um, bon n gade pou n wè si n gen kesyon. Ok, Joseph di, sa rive paske pafwa bank la pa gen opsyon zèl pou biznis. Yes, yes, true, true, true. Rezon ki fè mwen te di sa a, Nixon, pou mwen di ke Lè wap set up poun tounen nan Nixon poze yon kes ki di yon bagay ki trè enteresan se pa tout bank ki genyen opsyon Zelle lan se sak fè kem di lè wap set up bank lan lè wap set up bank account pou biznis lan il fo ke ou fè recherche ou pou konnen eske bank sa ofri oubyen èske bank sa bay sèvis ke ou menm antan ke business owner baze sou sèvis ke ou pral bay la èske ou kapab ale nan business sa m pral pran egzanp ki byen senp avè nou nou pap menm rive nan zèl sa se bagay ki rive m mwen menm. Again, nou pap site non bank paske yo pa peye nou pou nou fè pibibisite. Mwen, lè mwen kòmanse konpagni an, m te nan, se te nan bank sa ke mwen menm mwen te ye, ok, as, antanke pèsòn. Donk, m te gen bank pèsonèl, m te gen ak kont pèsonèl mwen nan bank sa, m pa t janm te gen pwoblèm avèk bank lan, m toujou trè byen. Epi, byen antandi, si m ap ouvri, si kounye an m ap ouvri konpani mwen, m pral genyen, m bezwen on kont, m bezwen on kont, m bezwen on, on, on, on kont bankè pou biznis mwen, pa gen lòt kote mwen prale. M ap toujou ale kote m ye deja. Donk, of course, m pa, m pa prete atansyon avèk anyen Ankò yon fwa sa se erè pam ke mwen fè ke m pa vle nou fè menm erè sa yo paske m pral di nou kisa k vin rive m alalong. Donk of course m ale avèk bank lan paske se la m ye mwen gen mwen gen kont mwen nan nan bank lan lè sa m te gentan gen nenpòt 3 katran nenpòt 3 zan avèk yo and then of course kounye a m pral ouvè umm konpani an epi mwen ouvè kont an bank lan avèk yo Paske m pa janm gen pwoblèm, lè pou m, lè pou m voye kòb ale ba yon moun, m voye yon kòb ale ba yon moun, lè pou yon moun t voye yon kòb pou mwen m voye, m resevwa l san pwoblèm. Si m bezwen al fè yon retrè, m bezwen retire yon kòb sou account mwen, m pa janm gen pwoblèm. So m pa janm gen pwoblèm an, oken, oken pwoblèm de tranzaksyon ditou. Kounye an lèm vin ouvri biznis lan tout moun welcome mwen trè byen nan bank lan premye mwa m trè byen ap fonksyone etc. Kounye an lèm kòmanse kounye an ap kòmanse genyen tranzaksyon paske kounye an se yon kont biznis kap pale se pa kont pèsonèl ankò paske kont pèsonèl la m te ka voye yon zèl bay yon moun On lè konsa, ann di m ka fè nenpòt twa mwa m pa janm voye on zèl ba yon moun. Right? Menm jan tou, m gen dwa fè nenpòt si mwa men m pa janm resevwa on zèl. M pa fè tranzaksyon pou m ap fè transfè kòb soti nan kont sa ale nan kont sa, peye sesi, m pa janm te konn fè bagay sa yo sou kont pèsonèl mwen. Se de tranzaksyon petèt once in a blue moon mwen te ka fè. Kounye an, avèk konpani an, hey, mwen gen vendè, mwen gen software, fò m ap peye, mwen vin gen sa nou rele recurrent bill, sa vle di chak mwa m gen 2 bill fò m ap, yo otomatik pou m ap peye. Pou m pa bliye yo, m oblije tou mete yo sou otomatik paske m konnen sa, m pa vle gen pwoblèm avèk moun, m pa vle nan mitan m ap travay epi m tande mwen pa ka fonksyone paske m te bliye peye tèl bill. So, Pi fò bil ki enp, m pa ka di pi fò, m ap di prèske tout bil enpòtan pou biznis lan, tout pratikman sou otomatik. Ok? O o! Mwen wè m genyen on chaj chak lè m ap gade transaksyon lè map gade statement lan mwen wè mwen gon bank fi map peye e mwen wè chak kòmsi m te ka di w depi 2 semèn fin pase aprè dezyèm semèn fin pase nan mwa prèske chak semèn m gen menm bank fi sa. But m pat janm te konn, m pat prete atansyon avèk sa o debi. Epi se lè m vin, again, lè m vin kòmanse ap track depans, m ap gade konbyen kòb m ap depanse, konbyen kòb mwen ap, konbyen kòb mwen bezwen pou biznis lan fonksyone vrèman eksetera. Epi mwen wè mwen gon bank fi m ap peye. Guys, gen de lè bank fi an 50 dola, Gen de lè benk fi an 70 dola, bon gwo lè menm benk fi an te 115 dola, bon lè sa m rele anmweyy, m di oo, poukisa m ap peye tout benk fi sa, kounye lè m rele bank lan, epi bank lan fè m konnen, mwen gen yon limit pou ke mwen fè pou kòb pou transaction. Depi se withdraw map withdraw, depi se kòb kap soti sou kont lan, mwen gon limit, kwè pa t 6 transaksyon m te genyen pa mwa, wi, m kwè m gon afè de 6 transaksyon pa mwa pou kòb soti sou kont lan. Aprè 6 transaksyon sa yo fin soti sou kont lan, tout chak extra kòb ki soti, yo chaje m pou li. Ou imajine w, deja nan bil ofis la sèlman, nòmal, nòmal bil yo, m gen tan nan, fò m gen nenpòt 7 ou 8 tranzaksyon, between peye, ee, peye telefòn, peye entènèt, peye CRM, peye software, peye rent, peye bagay marketing nan sa yo selman m gentan nenpot 8 transaksyon just sa yo selman ki set ki otomatik sa yo pap chanje san konte lot aktivite lot transaksyon here and there pou ou fè so sa se te erè pam paske mwen pat poze mwen pat al chache konnen m jis kom mwen te nan bank lan m deja nan bank lan hey m pa gen enterè pou m al nan lot kote m tou rete la. So, aprè mwen fin set up konpani an pandan on bon tan, and then m pat gen chwa, m t oblije al chache on lòt bank ki kapab ban mwen sa ke, ki kapab ede mwen avèk sèvis sa ke mwen bezwen yo, tout mon, tout kantite tranzaksyon sa yo ke mwen ap fè yo, ke hey, m bezwen on kote ki pap chaje m pou sa, paske ou pa ka di m ke mwen son bizn, mwen gen on biznis kote ke mwen gen tranzaksyon, moun ap peye m, m ap peye moun, Pou dim ke mwen gon limit 6 transaksyon. Donk sa mwen pwouve ke sa se te erè pam. So nan kondi nan sans sa, yes. Lè ou pral ouvri yon account, mande enfòmasyon. Gade, li ti panflè a. Wè gon panflè yo bay lè wap ouvri account lan, gadel, pran ti tan lil, poze kesyon paske E jan m di an, zèl tou, se pa tout bank ki dakò zèl. E nan menm bank sa a ke mwen te ye a, m, pou on lòt, pou, apa, apre de limit tranzaksyon ke yo te ban mwen an ankò, ki te on huge pwoblèm pou mwen, lòt gwo pwoblèm mwen te vin gen ankò avèk yo, they don't have zelle. Yo pa gen zèl. Donk, sa te vin fè ke. M pa ka, m gen de kliyan, pa egzanp, mwen gen, mwen gen de kliyan ki di m ke, o a Christine, ou pa bezwen, ann di ke kliyan an di m menm si li ap fè on refund, li pa vle mwen touche nan, li pa vle mwen touche fi pa m nan nan refund nan l ap peye m ni li menm. So. Majorite kliyan sa yo, se yon zèl yap fè, se yon se peye yap peye w pa zèl ou jis yo yo ba w yo yo zèl ou kò an blan ok. Li vrèman rare, li vrèman minim kliyan m ki peye m avèk kat. Li trè li vrèman minim. Donk tout sa yo se pou m di w ke li trèzenpòtan chwa de bank ke ou pral fè a, menm si, wè m ap rektifye sa m te di a, menm si se bank de preferans ou, men verifye pou wè avèk tranzaksyon ke ou pral fè yo, eske bank sa a li reponn avèk sa ke ou menm ou bezwen an. Trè zenpòtan. Vedette di, mwen tande gouvènman an pral mete plis kontwòl sou zèl moun ap resevwa. Um Vedette I heard that too ok mwen tande sa depi 2000 depi 2023 yeah depi 2023 depi 2023 mwen tande sa men mwen poko janm wè ankenn aksyon vrèman ki fèt pou sa mwen poko janm wè ankenn act ki either vote ou byen ankenn akt ki soti ki pou di ke men ki jan yo pral fè sa, men ki sa yo pral fè. Ok? Paske, pou ki sa mwen di sa, paske konfli ki te genyen lè an 2023, lè premye fwa sijè sa te mete, te parèt sou tab la, se ke, Anpil moun resevwa zèl, sa pa vle di ke yo gen yon biznis pou otan. Se pa yon biznis ke yo genyen. Se pa, gen moun ki resevwa zèl, gen de paran ki bay pitit yo allowance, se, se pa zèl yo fè'l. Gen de paran ki gen yon account pou pitit yo, epi, pou yo bay pitit yo a allowance chak semèn, pou yo bay pitit yo kòb pou yo fè semèn yo, They sell them. Yo voye whatever kantite kòb la. Kounye an, petèt, si yo pral mete on cap, sa vle di a partir de tan montan, si ou resevwa l par ane oubyen par mwa oubyen I don't know, petèt konsa yo kapab vrèman di ok yo pral mete on, yo pral mete on kontwòl but jiskaprezan, wi, I've heard it, yes, yo pale de sa, wi, yo fè anpil konferans sou sa, nou gen anpil, nou gen anpil pale ki fèt sou sa, men aksyon vrèman, li, yo poko janm fè l. Yo poko janm fè l, e an menm tan tou, pa genyen on, Jan m di w lan vendèt, ou gen dwa pa egzanp ou menm pitit ou vedèt ou gen dwa bay lè w bay pitit ou kòb ou pa oblije se pitit ou gen dwa pandan li lekòl la la li tèks ou hey manmi m pa gen kòb pou m fè tèl bagay pou m fè tèl bagay ou zèl li 100 dola ann di ke chak semèn ou zèl pitit ou 100 100 dola sa fè 5200 dola pou ane a èske sa ap vle di ke pitit ou ap travay Non. Li pa peye taks. Se kòb li, se al, se kòb li ke li resevwa chak semèn de paran l. But lè w byen gade 5200 dola ke timoun nan resevwa, 5200 dola. sa si li plis ke si nou tap gade as a self employed ke limit lan se 600 dola and up ya li fè plis ke 600 dola so eske kounye ou pral di timoun sa ki pap travay ki pap fè anyen se paranl se paranl kap take care li eske ou pral di timoun sa fòk li peye tax sou kòb moun lakay li ap bali donk se se la ke lan ti jan So, jiska prezan, m tande l tou, men nou poko gen anyen vrèman ki di ke men ki jan ke yo pral fè l. Paske yo pa ka jis deside pou yo di ke ok kounye an yo pral tout moun ka presevwa zèl, men ki tèl bagay. They cannot do that. Paske gen twòp anbigwite ladan. Ou konprann? Ok. Ehm... Alright. Ok, so... Pou nou retounen nan Pi bon fason best step by step pou ke nou kapab evite peye le plis de tax ke posib, nou di ke 1 nou kreye, nou anrejistre non biznis lan, nou pran EIN nan, ok, and then nou di ke kounye an nou ale nan yon bank, nou anrejistre kont an bank lan,

depans etc right nap gade kantite depans ke nou ap fè konbyen kòb nap depanse pou nou kapab konnen kòman nou prale ok nou pale de sa next se ta kounye an nou kòmanse track depans nou pa vre nou wè ke kounye an ok kounye an nou fin track depans biznis lan ap grandi Nou kòmanse ap, n ap, n ap grandi. Kounye an kòmanse gen bèl kòb k ap fèt. Konpani an kòmanse ap fè bon kòb, konpani an ap fè san, desan mil dola, ou konprann, kòmsi gen ti kòb k ap fèt. N ap travay di, n ap fè kòb. Depi nou kòmanse rive nan kap sa a, Depi gwos income nou kòmanse ap balanse nan 60, 70 mil dola, then nou kòmanse ap panse pou nou switch antite. Ok. Switch antite vle di, lè nou te kreye konpani nou, nou te kòmanse antanke on LLC. Right? Se konpani ki ba nou plis, um, m pa vle di avanta, bon wi, plis avantaj, plis avantaj an tèm de ou pou kont ou, ou gen yon konpani, ou gen, ou fèk ap kòmanse biznis ou, ou kapab, ou pa gen anpil règleman pou ou fè, ok, ou pa gen anpil bagay pou fè antan ke yon LLC pou w ouvè yon kont an bank. Donk, se yon antite ki vrèman ede sa nou te kapab di, m pa renmen mo small business, but m te ka di se yon antite ki vrèman fasilite yon endividi kòmanse nan mond antreprenarya a. Ok, ann mete l konsa. Donk, ou kreye LLC ou, ou kòmanse trè byen, w ap travay di, konpanyi w ap, konpanyi w ap grandi, kounye w kòmanse ap fè kòb. Then, ou kòmanse nan 60, 70 mil, ou konprann? Konpanyi an ap grandi, gwos income ou ap ogmante, jan m di an, li lè pou kòmanse a switch antite. Ok ke olye kounye an pou kite konpani an antan ke yon LLC ou chanje antite konpani an kounye an ou vin yon S corp ki se yon small corporation. Pati sa a li pral pran nou yon ti tan map fon ti rete sou li pou nou kapab pou nou kapab byen konprann li. Lè ke ou se, lè nou LLC an, yo takse nou, ann di nou fè 60 mil dola, yo takse ou sou tout 60 mil dola ke ou fè a. Ok? Donk, 60 mil dola, ou pratikman pral vin peye a good 12500, 12850 dola. Taks. Ok? Yo takse w sou li. Yes, ou gen depans. So, but sa ke ou wè, yo gen tan takse w sou 60000 dola a. Ok? Kounye an, toutotan ke depans lan, wap mete depans, taks lan ap kantite taks pou peye a ap diminye, men ou gentan, yo gentan takse w sou li deja. Ou gentan genyen ni kounye w ap diminye kantite taks pou peye a parapò avèk depans ou. Kontrèman, lè ou vin kounye an ou kòmanse genyen montan sa yo, ou di you know what, ok, now m kòmanse nan yon lòt bracket, ou pa nan yon bracket 20 mil, 30 mil dola ankò, kounye ou kòmanse nan bracket 60, 70 mil and up, ou chanje antite, ou pa yon LLC ankò, paske lè w te LLC an, tax biznis lan, se nan tax endividyèl la ke ou deklare l, se di menm jan ou fè tax pa w, ou gen W-2 ou fè tax la, ou tou mete, ou tou fè taks pou biznis lan ansanm avèk taks endividyèl la tou. Ok? Kounye an, income ou kòmanse grand, income ou kòmanse ap vin pi gran, li pa nan avantaj ou ankò paske jan m di w lan, as an LLC, yo takse w dirèkteman sou gwos income nan. Kontrèman avèk S-corp lan, S-corp lan, lè w vin chanje S-corp lan, Lè income m nan kòmanse high, ou chanje escop la paske li vin pi nan avantaj ou paske kounye an, ou pa peye tax sou gwos income nan ankò, kounye an ou vin peye tax sèlman sou sa ki rete a. An di ou menm si w fè 60 mil dola, ou pap peye tax sou tout, yo pap takse w sou 60 mil dola. Yo pral takse w sou lè w fin peye tout rent, tout bil, tout bagay fin peye, ou rete 10 mil dola kòm pwofi, ou rete 5 mil dola kòm pwofi, kounye an 5 mil dola sa a, se sou li w ap peye taks sèlman. Donk, se diferans sa, ok, ki genyen e avantaj tou ki genyen because it's a, li son bèl tax um, relief, ok, li son bèl tax relief, pou ki sa nou rele li an tax relief, parce ke son gwo, kòm te ka di sa, son gwo break ke w pran, son gwo, Wouff! Olye pou w wè, menm si ou still fè 60 mil dola toujou, olye kounye an pou w wè, oh my God, yo pral takse m sou tout 60 mil dola sa a, kounye an se l nan depans pou m al redui li, tandiske, lè ke kounye an ou konnen ou fin fè tout depans, ou fin mete tout depans ou, ou rete yon 5 mil dola, Kounye w di, Ouf, ok, m just konnen ke m pral peye taks sou 5 mil dola. Sèlman, m pa gen pou m ap reflechi, Oh my God, fòk mwen desann, fòk mwen sesi, fòk mwen sela, ou just pral peye taks sou 5 mil dola lan sèlman. Anpil fwa, gen moun ki di, Christine, mwen pa wè diferans lan. Yes, genyen yon diferans. Paske 5 mil dola, se yon 5 mil dola on konpani fè, li vin on 5 mil, li se on, li se on 5 mil dola pwofi ki pa menm jan avèk si se te 60 mil dola ke se lè w fin retire depans lan 5 mil dola a rete. Se pa menm, se pa, lè li nan taks endividyèl ou, li pa taks brakèt lan, I mean, metòd yo takse yo a, li pa menm jan. li genyen on diferans. Donk se poutèt sa, nòmalman, nou menm, taks pwofesyonèl, nou ankouraje tout biznis onè, yes, ou ka kòmanse avè antanke yon LLC, actually li nan avantaj ou pou kòmanse antanke yon LLC, Men a la long, li preferab ke ou switch, ke gon kote ou rive, gon nivo ke kounye konpani an rive, gon income ke konpani an komanse ap jenere, rete yon LLC li pa nan avantaj ou, it's best for you ke ou switch pou gen yon lot antite. Ok? So, nou p di, ton, m pran, se m sa se senkyèm nan. Senkyèm etap, paske nòmalman se apeprè 8 etap ke mwen mete ansanm pou nou diskite sou sa. Donk, jodi a nou rive sou senkyèm etap la, ki se, emm, Ki lè pou ke ou chanje antite, switch antite konpani an. Ok. Donk, sa yo toujou, yo fè pati de etap, step by step, etap pou ke ou kapab mete an plas, pou ke ou kapab redwi kantite taks biznis ou peye nan fen ane a. Ok. Lè biznis ou ap thriving, paske biznis ou ap pwogrese, paske biznis ou ap grandi, paske biznis ou ap kòmanse ap fè plis kòb, sa pa vle di otomatikman ou sipoze peye on voum lajan nan taks. Si ke ou prepare byen pandan ane a, si ke ou planifye byen pandan ane a ou ta ou pa sipoze paske ou fè plis kòb ou pral peye on bann lajan pou taks paske an reyalite pou fè plis kòb nan biznis ou pou fè plis kòb se paske ou mete kòb deyò se paske ou envesti kòb se paske ou mete kòb deyò kounye an ou vin gen plis kòb donk yes se vre ke ou genyen yon ogmantasyon de vant but egalman genyen yon ogmantasyon de depans tou ki fèt. Donk, fò nou byen planifye bagay yo de fason aske jan mwen di an, pou nou kapab peye le mwens de taks ke posib. Ok? Donk, n ap kanpe la pou jodi an, nan pwochen show a nou pral wè etap 6, 7 e 8 pou nou kapab konkli step by step pou nou kapab respekte step by step pou nou kapab peye le mwens de taks ke posib. Mwen toujou fini show a avèk menm panse a e mwen pa kwè ke jodi a map chanje sa, moun pa pran avantaj de ou, men moun pran avantaj de inyorans ou. Donk, tout otan ke ou kapab fòme tèt ou, tout otan ke ou kapab edike tèt ou, E sesi map pale nan tout ba gay. Kelkeswa sa wap antreprann, make sure ke wal aprann. Ou pa oblije se nan on kolèj pou ale pou al aprann. Ou ka aprann pa seminè, ou ka aprann lakay ou, ou ka aprann nan enskri tèt ou nan nan courses yo. Koukou gen de seri de klas online ke yap bay 6 semèn, 3 semèn, 4 semèn, de seri de kou entansif Pran yo, edike tèt ou, fòme tèt ou de fason aske pou kapab 1 ede tèt ou, ede fanmi w e ede kominote w. Paske on kominote ki edike, on kominote ki fòme, se on kominote ki ap pare pou kèlkeswa lè opòtinite a rive devan l. So, mwen renmen nou anpil, n ap kwè nan de madi a 6 zè, bye. Mwah!